La sosyete koman nou ye? Jodi a la m fè ti pase sa a la pou m fon ti pale ak nou. Non pa mwen se Tonton Degode komedyen paw la, komedyen moman an. Jounen jodi a nou wè kòman lemond ap depafini. Nou wè kòman anpil moun pa respekte moun, nou wè nou wè kòman ke lèzòm jounen jodi a pa gen lanmou pou frè yo ankò, E se yonn nan rezon ki pèmèt mwen pase la a pou m vin fè ti bout videyo sa pou nou, pou m pale ak nou, pou m di nou ke nan lavi a gen anpil bagay si w pa mete yo an pratik w ap echwe. Gen anpil bagay si w pa mete yo an pratik w ap peye sa dan le fiti. Gran papa m te toujou di mwen, fè l piti pou l bon. Se youn nan pwovèb ke anpil Ayisyen pa mete an pratik. Gen anpil Ayisyen ki ta renmen avanse, avanse, avanse, avanse, avanse, avanse san ke ebyen yo pa eseye monte nan premye bawo nechèl la. Gen moun ki sot nan premye bawo a ki ta renmen rive nan uityèm bawo a san ke yo pa pase nan dezyèm bawo a. Lè w fè sa a, ou ka soufri. Lòt bagay ke m ap di w, granpapa m te toujou di m tou, La bon kè krapo fè krapo mouri san mouda. Se yon ti pwovèb ki trèzenpòtan, paske dèfwa, Ou konn tèlman sansib ok nan sosyete a, tout moun ki bezwen yon bagay yo tcheke w. Epi ou konn rive yon degre menm sa w ap itilize a ou oblije bay moun. Dèfwa ou bay moun nan manje ou genyen an epi ou rete twou grangou. Bondye pa di sa. Lè w gen yon bagay, aprann pataje l avèk moun. Pa bay moun nan tout sa w genyen an e apre ou menm ou rete san anyen nan men. W ap soufri. Paske lè w gen pwoblèm dèfwa, ou pa jwenn pyès moun pou ede w. Lòt bagay ankò, m ap di nou. Ok? Manje piti, lapriyè fò. Gen anpil moun ki panse pwovèb yo yo pa gen siyifikasyon, pwovèb yo yo pa gen valè. Wi yo gen valè. Lè granmoun nan di w manje piti, lapriyè fò, se gwo bagay li di w wi. Konprann? Pito dòmi avèk vant ou mwatye, konprann sa m di w la? Epi ou genyen sa k rele kominyon avèk Bondye. Ou gen vrèman sa k rele pwoteksyon divin nan. Konprann? Sa vle di, si w pa gen pwoteksyon divin, menm si w t ap dòmi vant plen, se kòmsi w te lave men siye atè. Konprann gen anpil lòt pwovèb ankò ki kapab fè moral ou, ki kapab ede w a avanse nan lavi a. Konprann? Tankou, ou pa ka ap file manchèt la pou kite manchèt la blese w, ou konprann? Sa vle di gen anpil granmoun jounen jodi a sa rive yo, yo fè timoun nan, konprann, yo pa bay timoun nan E vrè enstriksyon, yo pa voye timoun nan pou yo ba l edikasyon, talè konsa, timoun nan soti pou l mèt yo, timoun nan soti pou l bat yo, timoun nan met men nan kòlèt yo, jan yo vle, ou pa kab file koulin nan pou kite l blese w. Paske timoun nan se ou k ap fè l, ou pa ka fin fè timoun nan pou kite timoun nan mèt ou, se ou pou mèt timoun nan. Konprann? Gen lòt pwovèb ankò. Konprann? Gen lòt pwovèb ankò ke anpil moun, konprann, pa priyorize nan lavi yo. Pa bliye pwovèb yo se bagay serye. Konprann? Lè yo di w bouch granmoun santi, pawòl li pa santi, se yon bagay serye. Konprann? Pase dèfwa granmoun nan, li fèt anvan w, li ba w yon konsèy, ou pa pran l. Epi la, dan le fiti, ou soufri. Se te Tonton Degode, zanmi pa w. Si w vle pran ti konsèy sa yo, aprann yo.